Ciao tout moun, jodi a se samdi 24 janvye 2026, donk se yon plezi pou nou sou antèn Belle Etoile TV pou nou kapab pote pou ou emisyon spòtif sa ki pase chak samdi sou antèn sa. Donk non pa m se Alain Jean Baptiste ki nan mikwo a epi dèyè kameraman nan nou gen Mesye John ki avèk nou. Rezilta yo an tit, donk nou pral gen pou nou ba w kote ke Real Madrid apèn sot fè yon viktwa sou ekip Villarreal la 2 gòl a 0. Nou prale nan peyi Lalmay kote ke Bayern Munich li menm li tonbe li menm devan ekip Augsburg la 2 a 1. Epi nou prale an Angletè pou nou di w gen ekip City a li menm ki genyen ekip Wolverhampton nan 2 gòl a 0. Nou prale nan peyi Lafrans pou nou di w Paris Saint-Germain li menm l ap gen pou l jwe demen si Dye ve. Epi n ap gen pou n pase ann Itali pou n al ba w rezilta ki gen ant ekip Inter de Milan e ekip Milan AC a. Epi sou le plan lokal n ap gen pou n pale w de match zanmitay de seleksyon nasyonal la menm pou l gen pou l jwe se pral pou le 28 mas k ap vini la. E n ap gen tou pou n pale w de match eliminatwa koup di mond feminin Ayiti pral gen li menm pou li jwe nan kad eliminatwa koup di mond 2026 28 la donk se pwen sa yo avèk anpil lòt ki pral fè esansyèl rete konekte nap tounen. Vwala nou retounen aprè poz la donk nou pral nou te anonse an tit nou pral devlope. Enfòmasyon sa yo pou ou, donk fanatik foutbòl, fanatik spò, ou sou Belle Etoile TV, wap swiv pi gwo show ki pase sou antèn sa, e chak samdi avèk Alex Jean Baptiste ki nan mikwo a epi dèyè kamera pou kapab gen bon imaj se misye John. Enben nou prale avèk aktyalite a kote ke nou konnen Seleksyon nasyonal masklin nan, nou mwen pale de Grenadye nou yo ki gen pou jwe 2 match amikal nan zanmitay yo, donk se pral pou samdi 28 mas a 8 è kont ekip Tanzani an, epi le 31 a midi 30 se pral kont ekip Island. Donk Ayiti ki gen 2 match sa yo pou l prepare eliminatwa, pou l prepare koup di mond li, donk nou konnen nou kalifye, nou pral gen pou nou tonbe pou nou jwe avèk le Brezil, Ekòs epi Maroc nou konnen nou menm nou paka rete konsa fok nou genyen pou nou kapab jwe match amikal men match sa yo nou kapab di se avek de seri de ekip ki gen anndan pou nou te kapab jwe li kom se avek Tanzani epi lot ekip donk nou menm nou pa kapab jwe avek Islande e Tanzani donk ti ekip sa yo pou de seri de fanatik yo tro feb pou nou donk si yo te kapab jwe avek Lespay. oubyen yon ekip nan zòn Concacaf la tankou Kanada e kankou Le Mexique donk li te kapab pi bon pou nou men lè n ap jwe avèk Tanzani epi Island donk pou gen de fanatik yo menm yo wè sa yo pa bon. N ap kite dosye seleksyon nasyonal nou prale dirèkteman. nan sa ki konsène play-off chanpyona nasyonal premyè divizyon kote ke genyen ekip AS Kapwaz la li menm ki te tonbe samdi dènye kont ekip Wanament Football Club la yon gòl a zewo. Genyen ekip Racing Football Club de Gonayiv la ki genyen ekip Baltimore a par 2 gòl a zewo. Epi te gen Violette ki tap jwe kont ekip Racing Football Club d'Haiti enben genyen ekip Racinis lan li menm ki tonbe 2 zewo e genyen Juventus de Cayes Pou fanatik Okay yo, ebyen Juventus de Cali menm ki genyen Cava, ki fè match avèk Cavali, yon gòl partou. E nou konnen jodi a genyen match nan sa ki konsène play-off toujou. Genyen a gen ekip Baltimore a li menm kap gen pou l jwe kont ekip e se pral pou retou a. Retou a nou konnen Se match ale e retou, retou a k ap fèt e evès gen ekip AS Kapwaz la li menm k ap chita tann ekip Wanament Football Club la epi gen Racing Football Club de Gonayiv k ap jwe kont ekip Baltimore a. Demen dimanch lan nan ekip kote ke gen Vyolèt k ap jwe kont ekip Racing Football Club Dayiti donk se pral Pak Sent Terèz epi genyen Juventus des Cayes k ap chita tann Cavaliers de Léogâne. Donk nou prale nan zafè entènasyonal pou n kapab ba ou rezilta yo epi pwogramasyon match yo. Ebyen kòman sa ye n ap demare n ap demare lakay angle yo kote ke pou nou pral di w genyen match ki t ap jwe nan chanpyona dangletè de foutbòl kote ke genyen ekip City a li menm ki fè yon viktwa 2 zero kont ekip Wolverhampton nan, donk yon City nou tout te konnen e de Pep Guardiola li menm k ap mennen ekip sa, nou konnen City nan peryòd Lig dè Chanpyon ki sot pase la, li menm li te fè yon bèl pakou nan nan pakou sa, men nou prale pou nou di w genyen rezilta yo, gen ekip West Ham nan li menm ki genyen ekip Sunderland nan. 3 gòl a 1 epi genyen e Burnley ki fè 2 2 avèk Tottenham e genyen e Fulham ki bat ekip Brentford la 2 gòl a 1 City jan n te di w la ki genyen ekip Brighton nan 2 gòl a 1 genyen e genyen e ki gen Harry son ki make pou ekip padon pou City a se ekip se Oma e ki make avèk Antonio mesye sa yo ki make pou ekip City a epi genyen e ki Bournemouth lan ki genyen. Liverpool 3 gòl a 2, donk se konsa sa li menm li ye nan zafè chanpyona Dangletè. Demen ap gen ekip Brentford la kont ekip Nottingham Forest la, Crystal Palace gen randevou avèk Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Arsenal, Manchester United. An peyi Lespay nou prale dirèkteman pou nou tou genyen match ki tap jwe depi maten, genyen ekip Vallecano a ki genyen Osasuna 3 gòl a 1, genyen Valence ki genyen Espanyòl de Barcelone 3 a 2, e genyen Séville ki genyen Atlético Bilbao 2 a 1. Villarreal tonbe devan ekip Madrid la. 2 a 1 kote ke 2 0 padon se Kylian Mbappé 47 ème e 90 ème minit ki ta pral make 2 gòl pou ekip madrilèn nan. Kote ke atè Madrid ap jwe demen si Dye ve a 8 è kont ekip Mallorca, Barcelone 10 è 15 gen randevou avèk Real Oviedo epi gen Sociedad, Celta Vigo, Alaves, Betis Séville. An nou ale nan peyi Lalmay pou n di w genyen

3 0 Match demen genyen ekip Bayer Leverkusen gen ekip Mönchengladbach la k ap jwe kont ekip Stuttgart la e Friburg FC Cologne e Football Club Saint Gaulois kont ekip RB Leipzig la. An nou ale nan peyi Litali pou n di w genyen chanpyona d'Italie de football ki se Serie A Itali donk nou konnen chanpyona sa li menm ki ap dirije pa yon ekip tankou Lazio de Rome men nou konnen si n fon ti pale de chanpyona d'Italie Menm jan avèk seleksyon nou wè ki pa fin genyen ase matirite ladan, nou wè chanpyona Itali a k ap pran frap seryezman. Donk nou kapab wè chanpyona ki an bès sè jousi, li pa genyen de seri de atant moun yo t ap atann de li a. Donk nou kapab wè chanpyona Itali ki fini jiska senkyèm plas nan klasman fifa a. Donk premye chanpyona se Espay, dezyèm se Lalmay, twazyèm se Angletè, katriyèm se. se nou kapab di katriyèm se Bundesliga ki se nan peyi Almay, epi senkyèm nan se Itali, donk nou wè Itali li menm ki fini an senkyèm nan chanpyona la. Ebyen gen Como ki kraze Torino 6 zero maten an, gen Fiorentina li menm ki pèdi devan Cagliari 2 gòl a 1, epi gen Lecce ki fè 0 zero kont Lazio de Rome. Sassuolo demen kont Cremonense, Atalanta. gen randevou avèk Parme, Genoa, Boloy, Juventus gen randevou avèk Napoli, AS Roma, Milan AC epi genyen lendi genyen AS Roma genyen Las Veron padon kont ekip Udinese a. Nan peyi Lalmay pou n fini nan chanpyona 5 chanpyona yo genyen ekip Stade de Reims lan ki tonbe devan ekip Lorient 2 zero e genyen Le Havre ki fè zero zero avèk Monaco, Marseille. Genyen Lens 3 gòl a 1 epi genyen Nant kap jwe demen kont ekip Nice lan, Stad Bretois ki randev ak Toulouse e genyen Mens Lyon 2 ekip Endrick donk ki ap make gòl seryezman kap fè pas donk Endrick ki kite Real e akoz mank de jwe li pa jwe anndan ekip Real de Madrid la, la li jwenn ekip Lyonèz la depi lè sa se gòl pas Endrick li menm kap mennen. E nan chanpyona defans lan, genyen ekip Pari FC a k ap gen pou jwe kont ekip Osbèg la e Lyon, e Lil padon gen Strasbèg, se pral pou demen, epi a pati de le 30 gen Lens kont ekip Le Avre. Donk se konsa sa li menm li ye nan 5 chanpyona yo. An nou ale nan Lig dè Chanpyon ki te jwe pandan semèn sa a, nou konnen. Lig dè chanpyon an li menm ki te jwe madi e mèkredi genyen Chelsea ki genyen e pa fòs yon gòl a zewo se Caicedo ki ta make pou li, Juventus genyen e Benfica 2 zewo se Thuram avèk McKennie ki ta pral bitè pou ekip e Turinoise la, Marseille tonbe devan Liverpool 3 a zewo epi genyen. nan madi Ajaccio ki tap jwe epi nou konnen te genyen Arsenal, Real Madrid e tout ekip sa yo Barcelone tout moun sa yo menm yo fè viktwa nan sa ki konsène lig dè chanpyon an madam mesye donk nou panse se sa poun kapab retni epi weekend ki te sot pase a te gen final koup dafrik nou konnen Maroc ki pèdi final la nan faz de tirobi yon gòl a zero Senegal ki ranpòtel pou yon dezyèm fwa kont ekip mawòkèz la donk nou konnen Mawòk anpil ayisyen pral gade ekip sa sitou nou tonbe nan menm gwoup avèl pandan koup dimond la nap gen poun jwe avèk Mawòk anpil ayisyen ki pral renmen gade ekip mawòkèz la e tou ki pral genyen tou poul gade ekip ekip ekip brezil sa e ki pral renmen tou poul gade ekip ekosèz la. Donk m panse ke ekip m panse ke la tou genyen basketball NBA pou nou kapab klotire pou nou kapab klotire emisyon an pou nou kapab di w nan basketball genyen ekip New York la kap genyen li menm pou l jwe aswè a se pral genyen yon match sèlman kap genyen nan basket la se New York ki pral genyen pou l jwe kont ekip ki bay Chicago Bulls yo donk nou konnen New York ki pral ki rete sou yon viktwa donk san ke li menm li poko. E pèdi, donk m panse ke se la n ap mete yon bout avèk emisyon an pou jodi a, men pa bliye ke avan nou ale n ap mande w pou ou ale abòne avèk nou, pataje l epi pou n kapab genyen plis pou agrandi paj la. Donk avan ke nou ale tou n ap salye pdg nou ki se pdg Daddy pdg tout moun ki se pdg Etoile Brillante Chapelle Funéraire k ap bay bon sèvis nan komin nan, donk ou menm ki genyen. moun nou ki ta vle asire ebyen se vini nan asirans etwal briyant chapèl finerè. Bonswa tout moun donk non pam se te Alain Jean Baptiste e ki te nan mikwo a epi dèyè kamera nou te gen Mesye John ki t avèk nou epi nou salye tout moun donk nou ale a la pwochèn.